Haiti Sécurité, Ki sa k te pase nan baz Cimo mèkredi 6 me 2020? Ou gon ide Josue? Alò, e sa k pase? Genyen e.
Madam mesye sou bagay grav wi n ap pale la a. An n tande pou n wè. Ok, mèkredi 6 me 2020 ozanviwon de 8 è, 9 è diswa. Gen de gon moto kap pase devan baz e simo a nan gen yon polis kouche e nan nèg al moute sou polis kouche a epi e sak rive zam youn nan nèg yo tonbe donk de de moun ki te sou moto a de de moun ki te sou moto a men sak vin pase nan moman gen yon bakòp kap sòti k pral travay ok.
epi nan moman bakòp la ap sòti epi nèg yo vin paka tounen
Donk sa vle di ke zam nan genlè te ilegal? Vwala, nèg yo paka tounen vin pran l epi bakòp lan pran zam nan epi nèg yo ale Devan baz Simbo a Devan baz Simbo a, yo ale yo tounen epi alò sa k pase a se temwanyaj yon ajan Yon ajan de Simbo, trè byen Ki li menm ap rakonte Ap temwanye, trè byen Donk li
lè nèg yo ale Kèlke minit apre, nèg yo tounen, yo vin tire sou baz la. Sa di ke se te 2 bandi ki te sou motosiklèt? Bon, petèt. Petèt. 2 moun ki apateni a 2 gang.
Kòrèk. Tande byen madanm mesye. Lapolis riposte.
Tande byen madanm mesye. Mèkredi swa, li te 8 è, 9 è di swa, devan baz Simo a. Gen 2 nèg ki pase sou moto. Gen yon polis kouche devan baz Simo a. Epi nan monte polis kouchi a gen yon zam ke yonn nan nèg yo te genyen ki sot tonbe. Vwala ke pandan ke zam nan sot tonbe a gen yon bakòp Simo ki tap soti nan baz la. Kounya nèg yo vin kontrenn yo pa kapab kanpe pou yo pran zam nan. Y ale. Kounya bakòp sa li vini li ranmase zam nan li rekipere zam nan. Epi, bon, byen antandi, donk lapolis pran zam nan. Epi se kèlke tan aprè, epi.
Tounen vin fè katouch. Epi nèg yo tounen yo vin fè katouch nan baz Simon. Anpil katouch. Epi lapolis riposte. Yo te voye mande konkou, voye voye minisyon paske yo pa t atann yo ak sa. Wi, avèk sa, wi, trè byen.
Epi nèg yo ale. Nèg yo ale. Yo retounen ankò avèk plis nèg. Avèk plis nèg, wi. Epi yo retounen tire sou baz la ankò. Dezyèm atak avèk plis gason. Plis gason.
Epi yo tire ankò sou baz ti nwa. Nèg yo mande konkou yo voye deje gentan konnen tout kote gentan konnen epi paske yo gentan voye yo te voye mande minisyon paske yo pat gen ase de minisyon nan men yo epi twazyèm e sak pral fè alò twazyèm toune yo tounen ankò twazyèm fwa wi gon gwo chèf ki vini yon ansyen depite yon gwo chèf ki vini ki vin mande zam nan. Yo di l gen yon zam ki tonbe la a epi l vin dèyè l. Responsab ki te la a. Madam, mesye, ansyen depite a debake nan Simo. Twazyèm fwa nèg yo vin fè tantativ la doke nan Simo la. Deyò a chaje nèg.
Avèk yon pakèt nèg ame. Kounye a depite a antre anndan an, li di responsab Simo a, e, e, e, m vin chèche zam nan, fè w ban m zam nan. Responsab la di misye m pa ka ba ou li paske m gentan fè rapò nan direksyon jeneral donk se tout yon pwosesis pou m ba w zam nan. Ansyen depite a di misye si w pa ban m zam nan sa k pral rive la m pa responsab li. Depi m fin kite la a, depi m fin kite la sa k pral rive la m pa responsab li. Eske n konnen ke responsab Aa mon frè Eske n konnen ke responsab Simwa oblije remèt zam nan depite a? Sa fè nou ide jisteman de sa ki gen Aa Responsab Simwa oblije Se baz la k remèt zam nan wi kounya Men se baz la E sa fè polisye yo vekse epi yo pa vle vwa yo pase e yo fè temwanaj a maten deba. Responsab Cimo a remèt zam nan a depite a paske kantite nèg ki devan Cimo a. E gen nèg ki di ki ap sòti ki kontwole deyò a vre, nèg deyò a vrèman. Kantite nèg ki deyò a zam. Yo wè yo pap ka mennen batay sa epi responsab la remèt zam nan.

du directoire. Demagoji pure et simple! Men, il faut quand même rappeler, justement, pou m kapab koroborer a sa w di a, José Lexidor, Gary Bodeau voye 2 premye minis ale deja nan peyi a. Wi, e pa kòm chemiz yo chanje la. Ok. Jacques Guy Lafontant. Epi Jean Henry Céant. Mentnan ke son lojik de kesyon m ta di w nou pa ka chanje chemiz, nou pa ka chanje premye minis tankou chemiz lan. Donk, m ap, la position de Gary Bodeau, sonje, e Gary Bodeau ki ekri la a wi, ki se manm boukliye ki, an fèt,

Plede kont plen kontradiksyon nan sa. Ou di nòt la, alò, pozisyon, deklarasyon, li inapwopriye, li inopòtun, epi ou di fò l rete. Ou di li te mande ekskiz a la nasyon, bon, m pa sonje ki bò l te fè l. Antouka, an yon bagay konsa fèt, ou trete popilasyon an ki vote prezidan w lan de salopri, epi ou di m sa sarèt la, il doit rester.
E li di egalman, Louko Desire, ke le peyi, le peyi n'existe pas, menm sur le papier, epi l dwe reste a dirije kwa? Bon si peyi an pa egziste, kisa l ap dirije an? Rete pou dirije kisa? Kòrèk. Antouka, nan sa nou ye la a, e Prezidan Garibodo, Ayiti pa ka nan dirije avèk frekansite. Ok? Fò n klè sou li. Ayiti pa kab dirije avèk frekansite. Ok? Ou ka fè frekan se lè wap mete lòd, ou mete res, wap mete respè, wap retabli otorite, lè pa gen zòn de non dwa nan peyi a, lè pa gen bandi kap touye moun nan lari a, lè moun nan ka manje, lè gen travay, lè gen kouran, se lè sa ou ka fè frekan a moun. Frekan, yeah, m ba w manje, epi m ba w son lòd fò l respekte. Nou sonje Jean Christophe te konn fè l dan le Nord. Lè l pa son lòd li bay manje oubyen li bay sandal li paka jwenn timoun pye atè. Li mete lekòl a la dispozisyon de timoun li paka jwenn timoun nan lari a dizè. Donk fòk ou bay sèvis lè sa a wap fè awogan.
Popilasyon an ap soufri li nan la kras lap viv al site solèy kounya pou wè èske ou ka fè awogan avèk moun sa yo. Ou pa kapab. Magati sou kesyon demisyon Bouklé mande pou prezidan demisyonè a ou gen yon mo? Fò mwen di w, yo li anba w wi, chèf la. Louko, se ri m oblije ri. Paske e vye frè pa m ou ye, tout sa w di bon. Ok, monchè m salye w, m salye. Ou konn se verite isi a nou pale. M pa ka nan manti avè w. Bon, bon, bon, bon, Louko, ban m di w. Mwen menm, ban m fè w konprann pozisyon frè w.
Pozisyon freo men sal ye. Se egzakteman pozisyon lè w wè aprè nèg yo te fin tire sou ou, ou te lakay ou wap retabli ou rele frè w ou di Marc Arthur m poko vle vin nan radyo an paske m pa vle sikatris sa k rive m nan fè m vin ap pale mal tankou se ta yon pwoblèm mwen ka yon moun ou te pa ou k te rele m ou di m sa. Klè klè klè.
Vwala sa vle di ke lè m wè Louko pran emisyon m nan avè l lan, avè nou tout lan ki t ap mete pèp ayisyen an an gad kont konplo pou vin ba l vaksen, kont mas k ap antre la reyèlman to kantite moun k ap kontamine ap monte, li vag sou li pou l rete non non divètisman premye minis. M ap mande sa k ap pase Louko, sa l te di m nan telefòn nan pa kenbe sikatris nan delik nan li. Chak jou pou louko vini nan moun bon premye minis. Ah makati kite bay la makati men seke tu n konpran pa seke le fomasyon evolye ok fo konen ke evolye louko nou pa ka chita nap te about selman pou sa pale nan voke pou pale makati pou sa voke pou pale de korona tande tande m pap kite w fè sa maten ni m pap kite w sal kò w la wè sa m di w la ok donk gon nòt kon pati politik se premye pati politik ki pran responsabilite l ki mande demisyon premye minis.

Ok chef la ok bon ann ale. Non men sa li raz. Emisyon isi a son emisyon se pa leta a ki la. Se pa leta a ki la emisyon an genyen tout sijè ki daktyalite nan peyi an li dwe gen sou tab maten deba. Donk kesyon covid 19 li pa janm poko gen yon jou k pase pou n pa pale de kowona nan emisyon sa a. Donk tout lòt sijè peyi an dwe kontinye egziste. E pa paske gen covid pou moun ap trete popilasyon an de salopri epi sa sa passe comme une lettre à la poste. Bagay tou mal pase ok donk pa bliye jan pèp la be tande popilasyon se tann lap tann poul wè sa Jovenel Moïse pral fè
wi salopri yo ap tann repons salopri yo repons yap tann la salopri yo ap tann repons ok makati m envite w pa antre nan dosye sa ankò tande chèf la jwem wè wap antre ladann nan la ok nan kesyon vouloir defandr anfèt Joseph Jouthe. Se son dwa, men y a yn manyè. Mwen menm mwen envite w pa antre nan sa ankò. Pa defand Joseph Jouthe ankò Makatu. Pask wap defand li trè mal e se ou kap lèd ok chèf la. Ok. Pa bliye ke son prank yn marye avèk yon lòt. Nap eseye fon pale avèk pou fan Victor la ke nou poko ka jwenn e. dosye kowonaviris lan gen yon esplikasyon klè pou gouvènman bay sou li, an patikilye Premye Minis Joseph Jouthe. Dominikani, atravè jounal Noticias, fè konnen ke tout lo materyèl mediko ke Ayiti resevwa yo, sa fè pati de yon don.
Ou dwe eksplike sa. Donk sa fòk gen esplikasyon sou li. Se pa paske Louko deja ap pale la fon analiz, li ban enfòmasyon epi nou vin kouri arete m non. Jiskaprezan, kòm TV 5 li menm li te fon nòt rektifikativ, men jiskaprezan minis Sante piblik dominiken an akize otorite ayisyèn yo sou kesyon konavi sa ke Ayiti ap bay manti. Men kounye a men jounal dominiken Journal Dominicain ap di ke tout medikaman, tout lò materyèl ke Ayiti ap resevwa yo la a se don yo ye. M pa tande okenn nèg pale nan gouvènman an. Alò si Delouko Desinn t ap vin monte sou mwen la a, voye Jacques Lafontan e kòman l rele a vin fè makak devan radyo a epi pou monte avè m nan komisarya Petyonvil. Ok. Men la m poko tande pèsonn nèg. Ki repons Ayiti bay a minis sante piblik Doktè Dominikani an? Ki repons Ayiti bay bay a Repiblik Dominikèn? Ki repons Ayiti ap bay la avèk matrakaj ke Dominikani ap fè jodi a la kont otorite ayisyèn yo nan kesyon jesyon kowonaviris lan? Ou wè donk la repons poukisa nou merite esplikasyon sou li paske madam mesye m ap redi nou ankò. Kowonaviris, li ekonomik, li politik, li sosyal. Paske gon pakèt bagay dèyè kowonaviris lan. Si se don ke Ayiti resevwa, enben gon pridans pou nou menm nou genyen nan peyi a. Gon bagay ou.
Paske gon pridans pou nou fè wi. Eskize m, nan definisyon kowona a gen youn ou pa di. Ou di li ekonomik. Politik, sosyal. Gen yon lòt.
Sa li ye? Li mòtèl.